Bonjour bonsoir mes amours se chèchou familya ki rantre lakay ou avèk yon nouvo video pou nou mwen tounen lakay mwen avèk yon lòt video pou nou mes amours kòm te pwomèt video sa ke m tap pote li pou nou mwen pote li Map wèle sou poum salye tout fanatik yo tout moun kap sipòtem ansanm avèk chanèl sa kap sipòte travay ke map fè a paske san nou menm travay la patap kapab rive jis la yon gran mèsi e kontinye edem pataje video a kontinye abòne moun ki fèk vini yo map di nou byenvni e nou pap regrèt vizite chanèl la pou nou kapab wè pi bèl travay kem fè sou chanèl sa epi pa bliye pataje video sa ansanm avèk yon fanmiw yon zanmiw Se konsa ou kapab ankourajem poum ka pote plis video pou nou. Mes amour jodia kisa kem pote pou nou se yon te ke mwen fè lè ke mwen gen règ mwen. Ou menm kap soufri avèk vant fè mal chak fwa ou gen règ ou paske m konnen gen anpil fi ki gen pwoblèm sa e mwen menm m pap baw manti mwen tap soufri ansanm avèk bagay sa lontan chak lè kem gen règ mwen. E m toujou gen yon vant fè mal, pafwa m oblije pran yon twal, m byen woule twal la epi m ap peze vant mwen ansanm avèk m ap peze kote k ap fè m mal la. Enben jodi a m pote yon solisyon pou nou, menm jan li ede m, m panse l ap ede anpil nan nou medam. Ki fèy sa li rele si w Brezil li rele òltelan. Ok um, Manny Men m sonje, m pa raple m non l no M pa raple m non l Ayiti M mande mari m nan, li pa konnen l tou ok Men yon fèy ki santi bon lè w ap bouyi te Lè w ap bouyi te li santi bon M kwè, m byen raple m ke se avè l yo konn lave kay Ayiti pa egzanp lè w fèk antre nan yon kay E bon, si w bon ayisyen w ap pran ki sa menm, m nan padone m pase m pa sonje non l. Men fèy sa lò ap bouyi te ansanm avèk li, li vreman santi bon, m kwè yo konn lave kay. Bon, m pi byen moutre nou pou nou kapab wè l. Yo konn lave kay avèk li, lè w fèk anfème w kay Ayiti, m sonje yo konn lave kay avèk li. M pa vreman fò nan bagay fèy, si m te rele manman m avan m fè videyo sa l t ap ban m non l. Ok! Sa se kanèl ke mwen genyen. Se sèlman 2 engredyen sa wap bezwen pou kapab prepare te sa ki se solisyon. Men koman ou kapab prepare l. Pa egzanp, règ ou vini, nan menm jou règ ou vini an ou gentan konnen ou pral gen vant fè mal. Pa egzanp, ou gen dwa santi vant fè mal la. Tankou mwen menm, mwen toujou santi vant fè mal la avan règ la vini. Pa egzanp, m santi vant fè mal la, e nan bò m santi l lan tou, m gentan santi se règ mwen k pral vini. Epi kisa w fè? W ale, w achte fèy ou, w achte kanèl ou. Kounya la, m pral pran yon pati nan fèy la. Yo mare l avèk yon elastik. Sant lan tèlman ap kale m la, ou konnen li fò, li vrèman santi bon. Enben se fèy sa. Ou pa bezwen kòmsi mete yon gran kantite. Ou wè? Sèl sa bon. Kounya la, ou menm, Si w ap fè l pa egzanp pou tout jou ou gen règ ou, ou kapab toujou fè l paske li lave anndan w. Pa se, le pi souvan, se paske tankou mwen menm lè m bwè l, si w wè tankou si pa respè figi nou tankou jan san yo ap soti, le pi souvan se san yo ki konn gonfle nan vant nou, anba ti vant nou ki ban nou e vant fè mal la. Ok, pafwa fredi tou. Ban nou vant fè mal la paske mwen menm e depi lè mwen fèk fòme mwen ansanm avèk doulè vant fè mal yo konn di lè w fin gen pitit ou pap gen vant fè mal men mwen menm se sezaryen m te fè se sak fè bon m pa konnen esak fè m toujou gen vant fè mal ok kounya la m metel nan paswa se pou m kapab lavel Ok map tou lavel ansanm avèk kanèl la kote koupe m m koupe sa kounya map tou lavel ansanm avèk kanèl la mete yon 2 bout kanèl konsa ou ka mete mete kantite sa men sa se bon kanèl la nou wè se pa kòmsi ti po kanèl la sa vreman bon kounya m pral lave yo pou m kapab fè te a. Lave l byen lave. Ok, kounye a, mwen fin lave fèy la byen lave, m tou mete l ansanm avèk kanèl la. Ok nou wè. Kounye a, m ap mete gode dlo sa. Map met on demi anko paske ke ou konnen fol byen bouyi apre sa men fol fo tou lè wap bwèl ok fol fo. Ok mes amour kounye la m pral metel bouyi janm te di nou an yon moun ki sonje non fèy sa silvouplè raplem li nan kòmantè a pou pwochèn fwa map fè yon video avèk fèy sa poum kapab ban nou nonl ok silvouplè yon moun ki sonje non fèy la dim li nan kòmantè ok merci anpil m pral metel bouyi. Ok mes amours jan nap gade an la nou wè te a janl chanje koulè mwen sou nap diw nou wè janl vin tou nwa map videl nan sa pase map kite rès la men map videl nan sa avèk tout fèy la tout kanèl la map tou pran yon ti kal banm mete yon ti kal poum bwè. Wap kite l ladan l devan l kote lap tranpe lap vin pi bay toujou m te gentan mete sik ladan l ou menm si w pa renmen la sik ou kapab bwè la sèl ou kapab bwè la sèl se toujou menm bagay la sof ke te ou bezwen. Sa pa enpòtan de sik ou byen sèl mes amour. Si nou tande yon bri na eskize m se yon bagay m gen kap bouyi nan yon bòm a presyon se sak fè lantuj a fè bri an. Ok mes amour jan nou kapab wè a men ni li gen ti fèy m pral retire li paske li pa koule ki fè li parèt konsa nou wè koulè kanèl la ansanm avèk koulè fèy la mes amour se paske m jwenn rezilta a ki fè m pote ti resèt sa pou nou li vrèman bon ou menm kap soufri ansanm avèk vant fè mal. Ou menm ki gen doulè chak fwa ou gen règ ou m konnen gen anpil fi ki genyen bagay sa ok pa gen fi li raman ok li raman li vrèman difisil pou jwenn yon fi pa genyen vant fè mal kapab gen kèk grenn wi men m byen di ok mes amours al eseye al eseye fè l paske l ap retire kras tout kras pandan w gen règ ou kapab bwè l pandan tou le 3 jou yo l ap retire tout kras l ap dekrase sa anndan vant ou pandan ke Ou gen règ ou a mes amour. Al eseyel epi vin banm repons anba kòmantè video a ok mes amour. Se sa kem te pote pou nou m espere nou enjoy video a patajel balon like si w te renmen video a epi patajel ansanm avèk yon fanmi yon zanmi pou plis moun kapab vini nan chanèl la ok mes amour se te tout. Mesye nou enjoy, nap wè nan lòt video, yon gwo bizou kòm toujou di nou paske nou konnen mwen renmen nou anpil nap wè nan yon pwochèn video epi pa bliye pataje video sa pou mwen se sèl fason ou kapab edem avanse ansanm avèk chanèl la avanse pou nou ale pi lwen pou nou kapab pote plis travay yon gwo bizou mwen renmen nou anpil babay mwaa baay.